Alo tonton kòman nou ye. Oh gasonm kòman w ye m pa tande w menm non ki nouvèl gasonm. Nou la tonton nap boukannen dlo sou manchèt ou konnen pa gen anyen kap regle isit an ayiti se jou ou fè a ou konte tonton se yon zanmi m ki fè m kado 250 goud M achte 150 goud minit pou m fè yon plan entènasyonal pou m pale avè w, lòt 100 goud la, li nan pòch mwen la, avè l m ap achte yon pate pou m kore kè m pita. M pa gen anpil minit, nou p ap ka dire lontan. Epi sa k rele kouran an yo pa prèske bay li, m pa gen anpil chaj nan telefòn nan. Tonton, ou konnen mwen fini lekòl, M fè kat lane nan inivèsite, m deja remèt memwa, men m poko janm ka jwenn travay, pandan laj ap monte sou tèt mwen. M depoze CV plizyè kote, anyen pa mache. Gen yon antrepriz m te wè k ap rekite moun, men yo egzije 3 lane eksperyans. Kidonk, jèn k ap fòse etidye la yo, p ap jwenn travay fasil. Si nou apèn sot nan inivèsite, kote nou jwenn 3 lane eksperyans? Pandan m ap pale avè w la, Tonton, M santi konsyans mwen bouskile. Anpil fwa, si w pa voye yon ti kòb pou mwen, se zanmi m tcheke pou m manje. Dèfwa m wont, e m menm konn fè yon jounen san manje. Ou imajine an 2021, manje toujou liks pou Ayisyen? Tonton, m rele w pou m di w, si sa rive yon jou w pa janm tande m ankò, si se pa kidnape yo kidnape m oubyen yon bal mawon ki pran m, endinyasyon ki sou chimen m ka tounen katouch pou etèn souf mwen. M bouke. Tonton, tout sa sosyete a mande m m fè l. M respekte prensip yo. M mache sou 13 pou m pa pile 14. Men jounen jodi a, ak 28 lane sou tèt mwen, se galri yon zanmi m ki sèvi m chanm leswa. Manman m ki te konn al chèche lavi anba lavil la te resevwa yon katouch, li t al rann souf li sou kabann lopital. Depi lè sa a m lage poukont mwen, paske papa m te deja mouri nan tranblemann tè 12 janvye 2010. M te toujou swete leve manman m nan sosyete a. Men, grenn bal bandi pa ban m chans sa a. Chak swa, se pandan m ap kriye pou dòmi al avè m. Dèfwa m mande tèt mwen poukisa m te egziste. Tèt chaje, tèt chaje, gason m, tèt chaje, humm. Tonton, m p ap ba w chay sa a, paske m konnen ou pa gen twòp mwayen. Ou poko gen papye nan peyi kote w ye a. Se ti djòb ou jwenn e ou gen lòt responsablite. Lè m tande peyi a bloke la, sa w panse si m pran yon 100 dola pou ou? Ou wè ki transfè pral ban li? O, m ap byen kontan, tonton. 100 dola sa a, mezon transfè a pap ban mwen l an dola non, y ap tou chanje l, y ap ban mwen l an goud. M ap pase nan mache, ou konnen pa gen kwa bosal ankò, jounen jodi a se bandi bosal, men m pral gad sa m ka achte. Se a pye wi m ap oblije al nan mache a tonton. paske pwoblèm gaz la toujou ap pèsiste. Taksi, kamyonèt, motosiklèt, se pil lajan pou deplase ak yon moun. M oblije konprann yo paske ti galon gaz la gen kote li menm 2 mil goud. Sa w di m la a? A, bagay yo pa bon menm, tonton. Pou achte yon ti mamit diri w bezwen 70 goud, ti mamit pwa nwa a 100 goud, genyen ki pi chè ke sa. Galon lwil la se mil goud. Kidonk, monte chodyè pa fasil ankò pou Ayisyen. Menm kafe vwazinaj pa ofri moun ankò. Nou fini. Tonton m santi m dekouraje, m p ap viv, m jis egziste. Pandan m fini lekòl ak inivèsite m pa ka al travay, m ap soufri grangou, yon lòt bò m ap veye kidnapè. M pa gen manman. M pa gen papa. Si kidnapè ta mete men sou mwen, m pa konn sa m ap fè. Petèt, m a lave rad pou yo, y a konprann mwen. Toto 4 la pral fini. Men, m t ap manke bliye di w, nèg yo te kidnape pwofesè Michel Patrice de Renoncourt, yo fè kou yo konnen yo touye l. Wi, li mouri. Yon lòt sèvo ki disparèt. Hum. Pa di m ou bliye Mèt Dorval. Se kòmsi se yon konplo ki fèt pou detui entelektyèl yo nan peyi a. epi dekouraje lajenès. Antouka Mèt de Renoncourt se te yon gwo pwofesè ki renmen sipòte etidyan l, ankouraje yo avanse pi douvan. Kòm isit, se lè w ap rele viv ak aba ou dwe viv, entelektyèl, moun ki la pou fòme jenès la, yo pa gen valè, pwofesè de Renoncourt mouri nan kondisyon sa, sa pa di otorite yo anyen. Chak jou ki pase, gang ak fòme, bandi ap pran jarèt, yo kidnape moun lè yo vle, jan yo vle, Se yo ki fè la lwa. Humm bon imajine sa tonton menm prezidan an yo al touyel lakay li etidyan Gregory Saint Hilaire se nan fakilte a menm wi li te pran katouch san n pa bliye jounalis Diego Charles ak militant Antoinette Duclaire ki tonbe anba bal konsa pandan map pale avèw la tonton se pa de katouch kap tire gen anpil moun ki resevwa bal mawon. Pa gen bagay pi chkannen lespri moun konsa. Pou yon granmoun 95 lane mouri anba bal nan Matisan? Mè wi, m wè yo sou entènèt la, m wè yo. 95 lane? E pa maladi k touye l, men se katouch. Elas. Tonton, depi m tande ti son sa, se 4 mwen ki pral fini. Si nou ta pran pale de peyi sa, nou pap janm fini. Humm anpil ayisyen ap mal nouri, mal dòmi, mal respire, nou tankou kabrit ki lage nan yon savann ak kòd nan kou. Antouka lòt semèn nan tonton menm nouvèl radyo pap bay ankò paske anpil prevwa kanpe emisyon yo pou tèt gaz. Isit pa gen otorite, se woule bèl machin, gaspiye lajan, sa pa gade yo si popilasyon ap kwoupi nan kras. Ebyen ayisyen kilè lap fini?
Sa w di m la a?